Domeng ap achte zam wi. Ki bò pase. Kòman ou fè pase sendomeng. Sou ki machin ou ale. Kòman ou fè pase sendomeng. Ok dosye anel. Mentnan epi antre nan tout fòk mwen di w ke nou sonje Guy Philippe. Lè blan yo te arete Guy Philippe la ou wè tout makak yo te fè Guy Philippe fè. Desann avyon monte avyon fè foto. Depandaman de kiyès ki nan men w. Depandaman de kisa l reprezante e pratikman kòm enterè. Ok mentnan pa bliye ke se de polisye ayisyen ki viktim nan men bandi sa ki rele anel. Byen antandu e e e e e e e gen de moun la kap kritike polisye yo men yon moun ke lapolis tap chèche depi 2 zan enben jodi a mesye yo se kontan de yo kontan wi men sof ke sof ke mwen menm m tap plis da bon menm m felisite pou kout filè a si se nan echanj de tir pa egzanp se nan pòs pye yo yal prann yon lòt bagay pandan l te yon ganm nan l pat malad nan pye an yo prann. Bay pwoblèm. La merit la e sou rit la wi ki bay li.
Merit la e sou rit la wi. Si yo pat bal bal sa a, bal anpwazone sa a ki mete l nan eta l ye an. Se filatri yo lapolis.
Li pa tap, ou konprann? Se filatri yo lapolis.
Alò ki sa enfòmasyon yo madam mesye? Anèl ale jisteman donk Kavayon pou l al pran swen nan lopital. Misye anrejistre sou yon non ki rele Peter Telbagay.
Ok.
Lapolis fon filati li konnen ke Anel nan lopital la paske Anel debake nan lopital la avèk tout ekip li kounye a lè ekip Anel Joseph pwòch li yo wè ke lapolis gentan gen kontwòl sitiyasyon an tout nèg jete yo e se pa sèl arestasyon ke lapolis fè li gen lòt moun ke lapolis pratikeman arete tou e jiskaske lapolis. Ou ap wè ke se sou kabann lopital misye a menm ke yo menote misye. Donk se sa l ye, pa gen wout pa bwa. Donk se lapolis ki fè filati l. Metan kit lapolis te pran l nan Latibonit, kit li te pran l Pòdepè, kit li te pran l Okap Ayisyen. Donk anfèt lapolis pratikman fè travay li. Donk li pran anèl. Madam, mesye, ou di talè a, e si gon kredi se a Ti Sourit pou n bay li, men non. Ti Sourit se ka petèt yon eleman. Men pi gwo kredi pou n bay jodi a li rele a. Michel-Ange deyò?
E menm pa Michel-Ange kounya. Michel-Ange te anonse li menm anvan manda l fini l ap pran l wi. Menm pa Michel-Ange li te anonse l. Wi. Alò Michel-Ange kanmenm kòm direktè jeneral e gon komisè anndan lapolis la, li konnen ke komisè sa pa jwe. E komisè sa te o Kap-Ayisyen, li deplase l, li fè misye vin direktè depatmantal Latibonit.

Nou, nou, nou ka konprann jisteman sa nou pral di la a toutalè, fon ti tann Ewatson Desir, nou pral konprann jisteman. Nou gen de bagay nan peyi sa a, lejou nou ta konn valè yo, nou t ap fè blan respekte nou nan peyi Dayiti. E se mwen k di sa, e se Louko Désir k pale maten an. Kite m rakonte nou yon istwa pou m rive sou kesyon. Kòmandan Castro nan Latibonit. Watson, bon m fin bay detay yo, aprè sa w entèvenu, men si w vle rete sou lin nan, ou byen rele m toutalè. Si kò Watson bon, l ap rete. M sa p rete. Trè byen, ok, pa gen pwoblèm. Ban m rakonte nou yon bagay. Wikenn dènye, Pè Maten Atout, m pran machin, destinasyon Kap-Ayisyen, Sent Suzann. Alò, Josue Lexidor, nou deside pase pa Plato Santral. Paske gen de moun pou nou te wè nan Plato Santral, nou te gen yon eskal pou nou te fè Ench. Lè nou rive Ench Pè Matel te nevè diswa. Epi nou kanpe donk yon baz kote ke yo vann poul bouyi, friti, men vrèman bon manje. Epi Pè Matel kanpe m kanpe. Alò, lè m a nan pwovens, madam, mesye, m toujou de fason trè diskrèt, kòmsi m kanpe yon ti kwen, m ap obsève.
Epi, se gad, men sa toujou rive m, lè m kanpe yon kwen, m ap obsève, epi, toujou gen moun ki vini, a, sa se Louko Dèzir, sa se Louko Dèzir, sa se Louko Dèzir. Epi, se lè sa a m vin oblije met kò deyò. Met kò m deyò.
M kanpe yon kwen le maten, m ap gade vil Ench. Dabò, m rive nan Ench a nefè diswa, blakawout total. Ench pa gen kouran. Yo di ke yap bay kouran petèt a 10 zè yo kou Dubai li lajounen. Epi gen yon polisye ki vin nan manje kote m tap achte a. Epi se baz la m t dekanpe map bwè 2 biyè a nèg yo e polisye a pa di m oh sa se Louko Lezi m t di Louko Lezi maten deba. Polisye a wi. Li t avèk yon lòt polisye menm jan avèk li. Epi m di misye, misye di m sak pase la Louko epa ou nan wout la m di a m pral Kap Ayisyen. Li di m pa gen pwoblèm map fè wout la tou se okap m prale nap fè wout la ansanm di pa gen pwoblèm. Epi misye ap rakonte m byen maten. Tande byen madam mesye li dim louko mouche a we peyi sa menm maten deba son gwo emisyon paske gen anpil bagay ke maten deba pale se verite yo nan peyi a misye dim louko m sot rekipere yon motosiklèt ke yo vòlè lakay li kap ayisyen moto a koute 4500 dola ameriken m di misye. Kote pwoblèm nan? Li di m, Non, monchè Louko, se pou m montre w. Yo vòlè moto a lakay mwen, nan lakou lakay mwen. Se granmoun mwen ye, Louko Dezi, m se Ayisyen. Mwen deplase m al kay yon granmoun nan Twoudinò ki di l, alò lè nou di yon granmoun nan, madanm, mesye, yon ongan, yon papa, yon anperè. ki di l Ekoute, motosiklèt w ap pale de li a, si a midi yo pa vin lakay ou pou yo remèt moto a, li menm l ap boule tout sa l gen kòm enstalasyon. Li di, M pral montre w yon bagay ki pi bèl. Moun nan te gen yon te gen yon moto nan lakou a, yon moto tou nèf li fèk achte. Li di, Si w vle, m ap tou pran moto sa ale.
Ayayay.
Mezanmi madam mèsi. Se peyi dayiti tande.
Ayayay. A 9 è di swa msye di m louko efektivman a midi tapan telefòn li sone ti frè l rele l lakay li pou di l men yo pote moto a lakay la yo vin pake moto a devan lakay msye a midi tapan
yo vin pote motosiklèt la devan lakay msye a midi tapan Yo di m Louko se Ech mwen ye la Kounye a se ale m pral lakay mwen m al pran moto a pou m tounen an bay sèvitè a pou misye benyen moto a Alò madan mesye se pou m se pou m di nou gen de bagay nou gen nan peyi a n ap ranse avèk yo Kòman kòmandan Kastwo komisè Kastwo li se yon mèt kabal se yon mèt kabal li ye menm jan avèk Makati Louyal.
E la polis la konnen misye e konn sa l ka fè. Ok, m wè kote w ap, m wè kote w ap vini an kounya. A wi. M wè kote w ap vini. Anben kòmandan Castro, depi lè l t ap antre nan Latibonit, li di li menm li pral bay rezilta a moun Latibonit. E m se youn nan moun nan Latibonit ke l pale avè l, l pale avèk anpil anpagil lòt moun tou, li klè sou kesyon an, li pral bay rezilta. Epi l di kèlkeswa jan Anèl Jozèf l ap pran l kanmenm sou kèlkeswa lafòm l ap demantle gang sa a. E madam mesye men rezilta yo di a. Sa vle di lè sourit tire sou li a kèlkeswa dèyè mi misye te kache bal la tap fèl kanmenm. Kòman nan kaso?
Se pa nan ki jwe. Nou gen bagay yo nan peyi a epi nou refize itilize yo. Non, nap pran sak pa pou nou pito. E Anel jisteman se, si pat gen mistik nan sa, Anel pa tap arete yèswa. Grenn bal ou wè ki touche Anel la, son bal monte, son bal jisteman ke yon ongan travay sou li, gen espri nan bal la, epi yo tire misye avèl. Madam mesye men ki peyi ke nou gen la tande, Watson Désir.
Alo? E fon ti dan fon ti dan. Alo li pa li pa li pa ah ok.
Men sa nou gen la kòm peyi pe maten nan tout. M te diw ti kò watson bon. A qui veut l'entendre Men sa nou gen la kòm peyi e c'est une réalité haïtienne madame mesye nou paka fui réalité a nou pa kapab watson kòman nou ye? Monchè,
m pa konnen kote w jwenn tout bagay w soti la yo, men ou fè yon bèl rale e sa w di a se efektivman sa. Se pa sèlman genyen komisè, se tout Walmann tou ki va jwe. Wi, Walmann se tou, trè byen. Se nèg Dedun, nèg Latibonit. Trè byen. Ou genyen Carmel Florent.

Men m te di yon bagay nan emisyon m Kalbas Verite sou antèn Radyo Pasifik, m te di ke depi Arnel Joseph vin nuizib pou moun nan zòn kote l ap evolye yo, moun yo ap konn kisa pou yo fè avèk li. E m te di ke antre fen jiyè e debi out, Arnel gen dwa pa egziste ankò. Bal li pran an, bal sa k ap koz lanmò misye.
Enben,

Lè w antre nan depatman sa a, li konn pou ki rezon li te retounen nan fyèf li. Poukisa w pa t janm ka pran l? Poukisa w pa t janm ka fè sa ou te vle bezwen fè avèk li pandan l te Vilaj de Dye a? Paske li retounen l pou al resouse li, li retounen lòt bò a, l konnen l pap gen anyen, paske li pral lòt bò a, l pa pral fè ekzaksyon sou popilasyon an, l pral kale pou moun yo pa fè l sa yo konnen yo ka fè l la. Paske ane konnen byen. Moun pòsye yo ka manje l. Li konnen byen moun Latibonit ka manje l. Moun kote la nan pake yo, se moun Bera, moun Ti Bera, Gran Bera, moun Baraj, moun moun Briza, moun Blen, moun yo rele Kafou Joli. Ayayay! Moun sa yo se moun ki abitye nan pwose tè, Louko. Ou konn konfli teryen ki konn gen nan Latibonit avèk Divan? Awi.
Yo al batay avèk Manchè. Men, men, men se moun tou. Kantite tè yo genyen an, kiyès ki travay tè yo? Se zonbi ki travay tè yo. Nou genlè konprann Latibonit kòm si se yon jwèt, Latibonit se yon bagay blag. Lame dayiti nan epòk te gen lame dayiti menm lame dayiti pat ka fè fas avèk nèg sa yo. Lame dayiti konn al tire sou nèg yo nèg yo ap ramase bal avèk bouch yo avèk men yo. Nèg yo se a manchèt se a baton yo konn goumen epi pwen. Se mistik. Mouchwa wouj yo nan pòch yo mouchwa mouchwa ble yo nan pòch yo mouchwa jòn yo nan pòch yo epi yap mennen batay. Se de nèg ki wont nan mistik.

Yo refize deplase pou y al konn peyi. Eske n konnen ke m konn kite peyi a, m konn kite Pòtoprens, e sa m ap di a lapè maten konnen l, mwen deplase m al yon kote nan peyi a, paske jisteman gon moun nan zòn nan k rele m ki di m Louko Desir, yo resevwa yon mesaj pou maten deba. Yo resevwa yon mesaj pou Louko Desir. Sa na pale sou sa pi devan. Gen yon lè map soti mall Sen Nikola. Map di nou ke ekip Louko Desir a maten deba nou mache tout lè, tout lannwit nenpòt ki lè li ye nou pa pè anyen. Nou kite mall Sen Nikola li te nevè di swa. Nou travèse Ans Wouj. Lè n kite Ans Wouj, gon kote n rive avan nou rive nan ke nan.
Lapyè. Lapyè, avan nou rive Lapyè.
Pyè Matè Ladout pran anndan machin nan, epi gon. M t ap dòmi epi m reveye, epi machin nan kanpe. Epi se gade n gade nou wè gon pakèt cheval k ap travèse wout la. Menm jan sa k te rive nou lè n ta prale Sen Lwi dinò a. Sen Lwi dinò, menm bagay la.
Se te bourik nou te wè lè sa a. Se te bourik nou te wè lè sa a. Bourik lè n te pran pàn nan. Kounye a lè cheval yo travèse,
epi se gade m gade m wè yon gwo nèg men wotè misye, epi misye gon frèt nan men l, epi misye kanpe nan mitan wout la, epi misye ap fè yon pakèt nèg travèse. Gason k ap travèse lari a. Epi nan ekip la m di m se zonbi tout nèg sa yo ye tout moun se zonbi nèt Kounye a nou etèn machin nan nou etèn limyè a epi n fon ti tan n ap gade epi nou ret kanpe nan zòn nan Gade mon frère kiyès yo te ye dabò menm Tout se zonbi k pral travay latè li te dezè dimaten Tout se zonbi ki pral travay latè dezè dimaten Yo gentan seklè Yo kite zòn sa pwobableman a 6 è men se 5 è di maten oubyen yo ka tou rete pou yo dan la swabe retounen ankò. Men sa ki peyi dayiti fò nou konn peyi sa ok sa fè yon nèg nan peyi sa yon fanm nan peyi sa respekte moun fè respè w fè respè w respekte moun pa fè frekan a moun pa monte sou moun nenpòt kijan moun ou pa konnen pa monte sou li. Suspann di de bagay sou moun ki pa sa. Peyi sa a, peyi Dayiti ke nou wè la a, e bon peyi piti ke l ye. Nou gon peyi sisteman nou fè, dirijan fè moun ap ranse avè nou. Dirijan fè moun ap pase nou nan betiz, ap pase nou nan tenten. Men peyi Dayiti pa peyi pou moun pase nan betiz. Peyi Dayiti pa peyi pou moun ap pase nan tenten. Si y ap pase nou nan tenten se nou ki. fè ke yap pase n nan tenten jodi a la e le jou nou konn kijan pou nou itilize sa nou gen la a kòm resous sa nou gen la a madam mesye kòm enèji m pap ban nou manti peyi dayiti pap janm nan eta sa a e se sèl peyi kote ke te gen respè total lontan mezanmi pè matèt a tout kijan pou te fè pase son granmoun pou pat res pou pat salye l granmoun nan tap pran baton li kale w li mennen w lakay ou e paran w pat ka di anyen. Kilè peyi sa gentan nan eta sa? 30 ans sèlman wi. Nou tonbe nan yon banbòch demokratik epi moun pa respekte moun, moun pa respekte valè epi men peyi Dayiti. Ekoute madam mesye, je ete a Sent Suzann, m al Sent Suzann pandan wikenn nan e lè m rive Sent Suzann pou sa m wè Sent Suzann a zye pa m, lè m di zye paske pa bliye ke Lè w rive yon kote ou menm ou ka wè nan yon zye mwen mwen wè avèk yon lòt zye. M ka santi yon bagay ou menm ou ka santi yon lòt bagay. Ou gendwa pa santi anyen tou. Pou sa m santi Sent Suzann, pou sa m wè Sent Suzann a zye pa m, mwen di ke gen espwa pou peyi a. Gen espwa pou peyi a, madanm mesye. Mentnan, èske arestasyon Anèl la li pral mete fen a ensekirite a nan peyi a pèmantènantout? Mwa je kwa ke non. A wi. Mwa je kwa ke non. Ou bon an grenn.
O kontrè. O kontrè.
Je kwa ke non. O dè. Ou a zi gen menm.
Gen menm de twa min anèl. Ou. Mwa je kwa ke non. Ki. Ki. Ki grandi. Bon se sak fè. E m panse ke. Gen. Gon fèt. M pa di bon popilasyon an. E mosyon fè konsey de polisye klè. Ki moutre ke ap fete. Gòy. Gòy. E se pa la fèt. Se pa la fèt.
Pa gen fèt ditou. Se pa la fèt.
Pa gen fèt ditou.
E nan tranp, on bandi kankou Anel ki abitye fè prizon deja, ki met tèt li deyò, se pa mete yo mete l. Ki fè pati doun gran òganizasyon. Wi. Paske koute manan mesye, Anel Joseph, trè zòganize wi. Anpil. Li trè zòganize, sa di ke li gen moun anlè. kap bal zam kap bal manje li menm li jere twoup li on fason li gen moun anndan lapolis la tou li jere nan tèt li on fason pandan 2 zan li bay tèt li on pouvwa nan peyi dayiti wi dayè li di nèg yo sa sa yap filmel la yo tap filmel konsa an 2011 li raple nèg yo sa jan yo ap filmel nan la se menm jan yo tap fè sa an 2011 sa vle di li rasurel kelke pa. Donk,
pou direktè la polis la... Kaso, kaso. Non, pou Gédéon Rivera, misye oblije li menm li pran chaj fè tout afèl. E gwo pakèt polisye ki rive yo kay ki pa tchanm konn ki kote yo prale. Se pyès yo di yo met rad.
Se paske gen twòp. Filtrasyon.
Jodi a pa gen pa gen moun nou ka fè konfyans.
La polis la pouri.
Sa vle di ke
ankò pou wè pou direktè la polis la Gedeon rive la li oblije kenbe tout enfòmasyon l epi tanzantan se kankou m te ka di w li pa son moun lòd a li fè tèl bagay men li pa diskite anyen avè w.
Correct. Jiskaske misye rive la. Wè taktik yo se yo menm yo mete yo.
E sa e sa pral konte kòm aktif nan renouvèlman manda l hein. Ah wi Eske se nan paske li te di li te di ke Li te pwomèt ke anvan manda l fini l ap avan manda l fini l ap arete Anel kanmèm Anel kanmèm Mwen m panse Louko Gedeon son direktè jeneral lapolis Akote de tout pwoblèm ke l genyen andedan gouvènman andedan lapolis la, li fè yon bagay ki antre nan djòb li. Konsekans la, sa se lòt bagay. Jodi a, se pou misye kontan pandan ke l pa t gen oken respè nan peyi an, ou wete yon jou pim, li fè yon bagay. E se sa lapolitik. Lè w responsab. Moun ap kritike w, ou konn sa k nan tèt ou, ki kote w vle ale. Se sa k fè yo di w, ou gen l. Ou konn depi ki lè w pa tande Jedeon? Èske w raple w depi nan konbyen mwa? Se dènye fwa li desann nan chanm lan la w tande l di de twa mo. Ou pa tande l ditou. Paske, li konnen li te genyen. Yon misyon. Yon misyon.
E fòk li rive ladan l. Fòk li delivre. Bon, jodi a m panse ke nan manda l la, Premye satisfaksyon an se pou li, la santi etan kòm polisye li fè bon bagay pou la repiblik. Mentnan gen bagay.
Konsiderasyon an se lòt bagay, konsiderasyon politik ou pa janm fin fè sa konfyans. Mentnan kounya e arestasyon fèt, kestyon an eske e sa ap kontribye a fini a ensekirite bon. Konsta a klè ke te gen grenn sonnen. Te gen Dieude Wilmé, te gen, right, ensekirite toujou la. Mentnan, e si, pa bliye Anel li te gen yon gang, se pat li menm sèlman. E deklarasyon l fè tou, montre anvan l deplase, li kite, li kite zam ni nan men e bra dwat li. Sa vle di, li menm nonmen moun ki pral ranplase l lan. Li bay menm non moun ki pral ranplase l lan. Sa vle di, genyen genyen enfòmasyon, alò genyen dispozisyon ki pou pran pou demantle e rès gang lan kote l ye a. Ou konprann? Sa vle di.